Medam mesye yon gwo bonjou, yon gwo bonswa pou nou tout, kèlkeswa kote nap koute m nan mond lan, mwen rantre lakay nou kòman nou ye? Mwen Ensteger vil Ayiti yon lòt fwa ankò nou kontan pou nou kapab pote videyo de enfòmasyon pou ou ki gran pwen kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti kou aletranje. Donk nap di w pa bliye abòne nou sou platfòm sa ki se youtube donk sa vle di nou bezwen w kapab E pèmèt chanèl la grandi, donk chak fwa ou tonbe sou yon videyo Guervil Haïti wap patajel avèk yon zanmi, yon fanmi pou plis moun kapab dekouvri chanèl sa ki se Guervil Haïti. Donk nou beswen rive 1000 abòne pandan lane 2022 a, men se atravè ou menm ki pral pèmèt chanèl la rive a 1000 abòne a. Chak fwa ou tonbe sou yon videyo Guervil Haïti wap patajel bay 5 moun, 10 moun pou plis moun kapab dekouvri chanèl sa ki se Guervil Haiti Kòman nou ye zanmi tou patou m yo kòman nou ye mwen se Guervil Haiti nap swete ou kapab sipòte chanèl la si w renmen travay nap fè a ban nou love la a travè YouTube avèk Facebook ou kapab abòne nan yon ti espas toujou wap wè ki make sabòne wap klike sou li epi wap wè yon ti klòch monte wap klike sou ti klòch la ankò wap kite l sou opsyon tout tout videyo ke nou lage ou se premye moun kap resevwa notifikasyon yo. Donk sa vle di nou bezwen monetize pay YouTube la an desanm. Donk sa vle di nou bezwen 1000 abòne. Donk nap mande w silvouplè yon grenn pataj wap pataje l. E wap fè yon lòt grenn bagay wap abòne nan ti espas wouj la. Epi kite yon kòmantè pou w kapab patisipe si nou rive 1000 abòne an desanm nan. Nan tiraj ke nap fè a Nou kapab voye minit sou telefòn moun ki ap viv nan peyi Brezil avèk moun k ap viv nan Repiblik Dominiken, avèk moun k ap viv nan peyi Dayiti. Donk n ap kapab voye minit sou telefòn ou kapab pase yon bon desanm avèk minit sou telefòn ou, ou kapab tchat epi ou kapab e ale sou entènèt san oken pwoblèm pandan desanm nan. Pa rate okazyon an. N ap salye tout moun toupawtou nan kèlkeswa peyi kote w ye. Ou menm kap gade m depi Guadeloupe, Martinique, ou menm kap gade nou depi nan Dominica, ou menm ki san Sen Maten, ou menm kap gade nou nan Provo, ou menm kap gade nou nan kelkeswa peyi kote ou ye nan Antigua, ou menm kap gade tou nan Porto Rico, nou salye tout zanmim yo kap gade m depi Nan peyi Meksik kanmenm kap gade nan pit nan peyi Lèzetazini Damerik nap salye tout sa yo ki nan Kanada e nap salye sila yo tou kap gade nou nan Repiblik Dominiken nan peyi Dayiti nou salye tout zanmim yo ki nan kòt sid peyi a ki an gran difigilte pou rantre nan pòoprens akoz peyi a gen yon dram bandi ki ap ta simen latwoublay anndan peyi a e nou salye tout moun ki nan gran sid peyi a nan jakmèl e nap salye peti gwav nou salye gran gwav miyagwann e nap salye moun depi ansavo nap salye w depi nan peti toudenip nan baradè lazil Nou salyew ou menm kap gade nou depi nan gran boukan denipan nap salye tout sa yo ki nan jeremi ou menm ki nan okay nan disis nan kavayon ou menm kap gade nou depi lopital limyè bòn fen nou salye w e nou salye sa yo ki nan ki nan ki nan okay alan lòniska nou voyon salitasyon espesyal pou ou depi okay.

ki gen youtube, facebook epi titok tou wap kapab jwenn anpil video ke nou mete sou platfòm sa nap diw pa rate okazyon pou kapab jwenn enfòmasyon yo donk nap rantre nan grand enfòmasyon paske nou konnen chak fen lè weekend se lè sa nou toujou monte sou platfòk sa poun kapab pote des enfòmasyon pou ou ki nou kapab trete ansanm avèk ou poun diw kòman akyalite a tap domine nan peyi dayiti kou aletranje. Gran pwen kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti nou konnen se ensekite a nou paka pa pale de li paske se li menm ki fè pi gran aktyalite nan peyi a paske po pèp souvren an yo pa kapab vake de okipasyon nan tout zòn metwopolitèn pòtoprens lan moun yo pa kapab mache akoz yo an difigilte donk sa vle di se yon sitiyasyon ki si kawo donk nou pa kapab rete de bwa kwaze pou nou pa pale de sa. Donk sa vle di nou konnen ensekirite a nan metwopolitèn Pòtoprens lan toujou ap fè ray paske bandi yo toujou ap kidnape moun. Nan dènye tan sa yo, bandi nèg 400 mawozo yo kidnape plizyè machin epi nan zòn Matisan tou sitiyasyon an te kawo nan zòn Matisan kote anpil katouch ki t ap tire nan zòn Matisan. e jou lendi ki te 18 jiyè a kote yon yon madam pastè pèdi lavi l nan Matisan akoz yo te poste pou yo kapab al fè yon preparasyon yon kwazad yo gen pou fè pandan fen mwa jiyè a pou rive mwad out la enben yo ta pral prepare sou pon Brea pou kapab fè Kwazad sa enben ui madanm sa deja al fè vwèl pou peyi chan chapo akoz bandi yo ouvri kout zam sou moun sa yo ki ta prale fè pwogram netwayay donk malgre yo fè konnen yo te gentan alète bandi yo al chita avèk bandi yo fè konnen yo pral fè yon netwayay sou pon Breyat pou yo kapab fè yon kwazad enben bandi yo ouvri kout zam Ebyen madanm nan pèwti lavil se madanm yon pastè li pèwti lavil nan sitiyasyon sa donk sa vle di peyi dayiti ap konfòte anpil pwoblèm chak jou anplis nap tande moun ap mouri tribò e pa bò e sa vle di se bagay briganday sèlman kap regle anndan peyi a Ariel Henry li tou fèmen zye l sou sa yo paske li pa avanse sou sa yo paske Nèg yo plis ap regle zafè lajan anndan peyi a paske peyi a sal kan kou penti dan, pa gen netwayay ki fèt nan metwopolitèn Pòtopwens lan epi bandi kotinye ap opere nan peyi a. Donk sa vle di popilasyon nan gran sid la jiskaprezan yo pa kapab rantre nan Pòtopwens paske Pòtopwens rete yon fontyè pou pou gran sid la avèk avèk rès peyi dayiti donk sa vle di se moun kafou paske tout machin ki sòti maryani donk se kafou sèlman yo kapab rive avèk maryani donk sa vle di yo pa kapab rantre nan pòtoprens pou yo kapab vini fè zafè yo. E pandan semèn nan tou, pske plizyè machin kidnape, kamyon siman kidnape, kamyon blòk kidnape, donk sa vle di moun kidnape nan tribò repabò nan metwopolitèn Pòtoprens lan. Nan Latibonit tou, sitiyasyon an toujou rete kawo, plizyè enstans konsène nan Latibonit ap fè gwo deklarasyon pske peyi a, si leta pa pran pa pran responsablite l pou l sove peyi a nan sa l ye la, donk sa vle di An 2023, bon preske tout moun ap kite peyi a paske moun yo pa konnen kisa pou yo fè paske yon peyi kap travèse yon kriz kote pa gen leta, leta fèb, nan sans sa moun yo ap mande sekou tri bò e pa bò moun de men nan tèt tout zòn nan peyi a moun ap rele ap mande sekou avèk leta pa gen leta. Yon jèn polisye, yon jèn gason polisye 24 lane pèdi lavi l nan peyi Dayiti nan jou sa yo ki sot pase a. Donk sa vle di chak jou ou tande kadav polisye pa janm sispann rete nan lari kote moun ap touye, y ap touye yo, y ap touye yo, yo prale avèk kadav yo. E souvan fwa, donk sa vle di anpil kadav lè yo touye yon moun, donk sa vle di souvan fwa yo tou ale avèk kadav moun sa yo. Donk sa vle di sitiyasyon nan peyi a eske leta gen yon responsablite pou sove peyi a akoz kriz kap travèse bil peyi a. Nap rantre nan peyi ikrèn tou paske sitiyasyon nan peyi ikrèn ki pa janm chanje donk paske kote lawousi kotinye ap pyetinen peyi ikrèn jiska prezan ikrèn kotinye ap batay men malgre sa rezistans peyi ikrèn pa kapab rezoud pwoblèm sa paske lawousi e kotinye pran anpil zòn nan peyi Ikrèn anpil moun pèdi lavi yo. Donk sa vle di se yon sitiyasyon ke nou toujou ap obsève pou nou kapab diw tout sa ki ap pase. E nan peyi Turquie tou kote ayisyen yo ki nan peyi Turquie an gran difigilte paske Gen anpil ladan yo, yo ta renmen tounen nan peyi yo, yo pa kapab tounen akoz yo pa genyen travay, yo pa vle ba yo papye. Donk Ayisyen sa yo t ap pale nan yon estasyon Vwa Kreyòl Lavwadlamerik pou t ap mande pou yo kapab voye e otorite leta ayisyen yo kapab voye je gade yo pou yo kapab retounen nan peyi yo paske se sa yo ta renmen tounen nan peyi yo akoz sitiyasyon an. Nan Repiblik Dominiken, sitiyasyon Ayisyen yo pa janm chanje, zafè papye a son kastèt chinwa, imigrasyon toujou nan lari ap ranmase Ayisyen pa bann pa pakèt nan Repiblik Dominiken. Son sitiyasyon ke nap swiv pou n toujou kapab enfòme w paske imigrasyon pa janm kanpe nan Repiblik Dominiken ap chache Ayisyen pa bann pa pakèt. Donk sa vle di peyi a toujou an difikilte. Donk sa vle di nou konnen Ayiti Zafè kidnapin nan se li menm ki preokipe lavi nasyonal la paske moun yo 1 an Ariel Henry genyen sou pouvwa a pa fè anyen pou amelyore kondisyon ayisyen yo anndan peyi a. Donk se tout gran pwen sa yo nou tap trete avèk ou nap sitou pa bliye abòne nou paske pou kapab patisipe nan tiray ke nap fè an desanm nan si nou genyen 1000 abòne sou platfòm sa wap gade videyo a. Mèsi tout moun a la pwochèn. Tchaw tchaw.